Barbecue, ou ansanm avè nou la nan Gran Ravin. Se ki sa prezans ou vle di jodi a nan Gran Ravin? E, jodi a prezans mwen nan Gran Ravin sinifi ke yon van chanjman, yon van revolisyon ki ap vante sou peyi a. E revolisyon pou chanje peyi a, revolisyon e pou chanje geto yo l demare. E ke pèsonn moun pa ka kanpe revolisyon sa, pèsonn moun pa ka kanpe chanjman sa. Jodi a prezans mwen nan Gran Ravin sinifi ke jamè pli, jamè pli jamè nèg yo pa p ka itilize geto yo. e ke pou yo met zam lan men nou pou nou youn goumen youn ak lòt e ke kote ke pou nou youn ap tiye lòt e ke yo menm pou yap benefisye kote ke yo gen gwo kay yo fèm ak 47 yo gen gwo kay yo bèlvil gwo kay vivi mitchèl gwo kay tomasen gwo kay nan pelerin epi yo mete nou menm anndan geto ap goumen presans nou se sa li anndan gran ravin nou di gran ravin avèk jenèf son sèl bagay li ye e ke goumen sa goumen pou chanje peyi an janm toujou di l lan se de moun kap fèl se geto yo pou ki fèl. E se nèg a zam yo pou ki chaje l.
Nou ap salye Nou ap salye an la pres Ki la avèk nou jodi an E kòm dabitud jan nou abitye fè Nou ap salye tout jaspora yo Nou ap salye ayisyen kap viv an Ewòp Ayisyen kap viv an Amerik Ayisyen kap viv O Brezil, Ayisyen k ap viv Chili, Ayisyen k ap viv an Repiblik Dominikèn, n ap salye chak grenn Ayisyen k ap viv sou bout tè Desalin nan. E jodi a, kote ke G9 Fanmi e Alye antame yon pwosesis kote ke pou nou pasifye geto yo, kote ke pou nou fini avèk goumen ki konn abitye genyen ant geto a geto, Jis pou pèmèt peyi a rale yon souf, pou ki pèmèt dyaspora yo, moun ki gen ventan, trantan, depi ki ap travay di nan lòt peyi ki pa pou yo, ki anvi retounen lakay yo pou yo vin envesti nan peyi sa e ke jodi a n ap gade kòman nou kapab met tèt nou ansanm pou nou pasifye e tout geto yo. Nou la, m ap ret tann nou, nou pare, n ap reponn tout kesyon ki genyen. E Babekyou ou t avèk Krisla men non Krisla pa pale di nou non kisa k soti chuchote nou ti pawòl. E G9 son strikti ki byen òganize. E m te di sa deja. Moun ki otorize pale nan laprès, se mwen menm, se Iska. E sa ka rive Kris la, e bay yon entèvyou m pa konnen. Men, avan l bay li, l ap mande nou eske m pa disponib, eske Iska pa disponib. Si w wè Kris la pa pale, se paske sa pa fè pati de atribisyon l. Mwen ale G9 la pa site non mwen menm.
Leta fè sa ki garanti ou ka bay popilasyon ki viktim, ki ta anvi vini men ki pa gen asirans? E dabitid moun yo rele lapè sa yo lapè pèpè, yo toujou di se yon bagay k ap fèt, se yon bagay kosmetik, apre bagay sa yo p ap dire. E pa vre. Je nèf an fanmi pa egzanp e alye ap trè difisil pou nou goumen antre nou. Paske ki sa k fè tout bagay? Tout bagay e dyalòg li ye. Depi ou gen kapasite pou nou pale. Nou gon pakèt bagay nou ka rezoud. E se dyalòg ki mennen nou menm ak Ti Lapli kote nou ye jodi an. Pa bliye, yon mwa, de mwa de sla, kòmsi, diskou m gen la jodi an, se pa li m t ap gen de Ti Lapli. Men, nou vin aprann youn apwoche de lòt pou nou gade kòman nou kapab mete tout diferans nou gen yo de kote e ke pou nou kapab met tèt nou ansanm pou nou gade kòman nou ka sove peyi sa. E jan mwen toujou di l, chanjman pou peyi sa, pou n goumen kont sistèm santi, sistèm kowonpi, pou n goumen kont vòlè a vès, pou n goumen kont sistèm nèg met madanm a pitit yo aletranje, y ap achte bèl kay, bèl machin pou madanm a pitit yo aletranje kote ke yo enpeche pitit pa nou al lekòl isi, pou n goumen kont sistèm sa fò nou met tout pwoblèm nou yo, tout diferans nou yo de kote. Epi pou nou gade tout sa nou gen kòm pwen komen yo, tout sa nou gen ki fè nou sanble yo ansanm, pou nou konjige fòs nou, pou nou ale vè lavan, pou nou gade kòman nou ka chanje peyi sa. Anpil moun di ke G9 se travay gouvènman an l ap fè, ki sa w kapab di? E moun nan ap toujou di G9 ap fè travay gouvènman an, rezon, lè w pa gen kle G9 lan men w pou di jodi a la, m ap bloke twazyèm avni, jodi a la m ap bloke ba Dèlma, jodi a m ap bloke site solèy, lè w pa gen kle G9 lan men w pou di jodi a w ap bloke Lasalin, se nòmal pou di G9 ap travay pou gouvènman an. E m ta renmen di moun ki di nap travay pou gouvènman yo pou yo di m eske anba Dèlma bò lakay mwen kote m toujou ap pale Dèlma 2 kot moun yo ap twalèt nan sachè kot moun yo ap twalèt nan yon kanal òfelen m ta renmen yo di m kisa gouvènman an fè pou moun Dèlma 2 a tèl pwen pou m ta travay pou li m ta renmen nou di m kisa gouvènman fè pou Gran Ravin ki bon lopital ki gen anndan Gran Ravin a tèl pwen pou m ta travay pou li m ta renmen nou di m. Ki bon pwojè lojman sosyo gouvènman sa a fè anndan Lasalin pou m ta travay pou li? Nèg ki bezwen itilize geto yo pou yo pran pouvwa, pou yo ka vin pi rich, jan m sot di a, pou yo voye achte bèl kay aletranje, yo pa gen kontwòl Jenèf an fanmi e alye. Jodi a nèg la pa ka di, pa egzanp, m pran, ban m pran egzanp avè w, pa gen nèg la, e nan bouch li ap pale, sou rezo sosyo, nan jounal, chak samdi al fè gwo gòj nan emisyon. Pa gen nèg la k ka met pèp sa a deyò si e pa Jenèf an fanmi e alye. Vilaj fè pati de Jenèv kounya? E, non, nou pa pral rapid konsa. E, Vilaj poko fè pati de Jenèv e fanmi a liye. E, konsiltasyon ou la, nou kòmanse pale pou m klè avè ou. Mwen menm pèsonèlman m kòmanse pale avè kèk nèg anndan Vilaj pou nou gade kòman nou kapab antre Vilaj nan strikti sa. Men, jan nou di an, e, m pa bezwen konn sa ou te konn fè yè. Depi ou fè pati de Jenèv an fanmi, fòk ou di ou pap janm vole nan vou. Ou pap janm fè kidnaping nan vi w, ou pap janm fè kadejak nan vi w, e ou pap janm detounen kamyon diri moun pou antre lakay ou nan vi w. Depi w aksepte fè tout bagay sa w fè pati de Jenèv an fanmi real ye. Mwen ap fè tout moun ap rete ansanm yo. E vilaj? E mwen di w li deja. E konsiltasyon yo ap fèt. Eske m kapab di e ke e Vilaj de Dye fè pati de Jenèv e poutan nou poko jwenn okenn antant anèk Vilaj? Lè nou di n fè pati e Vilaj, Vilaj fè pati de Jenèv. Jan wè n sot Gravin nan, n ap desann anndan Vilaj. Nou pral anndan Vilaj. E nou nou ap pale. Kiyès ki nan tèt Jenèv la? E Jenèv pa gon moun ki an tèt li. Jenèv pa gon moun ki an tèt li. S on ekip nasyonalis, s on ekip nèg ki kwè nan peyi. On ekip jenn gason ki ki kwè ke n ka chanje peyi an. Men ki òganize tèt nou. Jenèv pa gon moun ki ap mennen l pou di tèl moun se chèf Jenèv.

Ki sipò, e kesyon sa m sot reponn wi. Ki relasyon, ki relasyon nou gen ak gouvènman a tèl pwen, tale, tale, tale, tale. Ki relasyon, non, non, ki relasyon, nou pa bezwen moun bat bwavo pou nou. Nou jis bezwen fè travay, e ke se pèp la nou bezwen bat bwavo pou nou. Se pèp la nou bezwen satisfè. Sa vle di nou menm jenèf se pèp la n ap gade. Vizyon nou. Nou di sa deja, se goumen pou Gran Ravin gen lopital, se goumen pou Lasalin gen bon kay kote pou moun yo ka viv, se goumen pou Site Solèy pou moun yo gen bon dlo potab pou yo bwè. Lè w ap pale sipò gouvènman, sipò de ki gouvènman w ap pale? Paske nou menm nan peyi a, se balanse sa a wi, chak lè n ap chache met tèt nou ansanm pou n fè yon bagay konstriktif, chak lè n ap chache met tèt nou ansanm pou n chanje bagay yo,

Gen nèg ki nan opozisyon se ayisyen yo ye menm jan avè nou. Gen nèg ki nan opozisyon pap ka itilize geto a pou yo fè lajan pou yo vin pi rich ke jan yo ye. Gen nèg ki nan opozisyon
fòk twazyèm nan libere, fòk peyi dayiti an jeneral libere pou tout moun ka reprann aktivite. Ou di jenèf se alye, eske ou pa pè pou moun divize ou mete? Mesye se ton plezi, nou wè chèf la di m pale twòp, m kontan yon lòt lè n ap gen pou n pale.

Ebyen tout jenès la prezan aktyèlman nan pale la nan gran ravin pèp la kap pèp la kap aklame jenès yo ebyen jenès la nou poko ka mouton imaj ebyen foul la se nan yon foul moun tout chèf yo nèt prezan aktyèlman la nan gran ravin ebyen ebyen babekyou mikanò. Ti Junior tout je nèf la nèt o gran konplè prezan aktyèlman nan Gravin se yon evènman inatandi ke nou pat nou pat konn wè ebyen finalman ebyen yap aklame je nèf mande lapè je nèf mande lapè ebyen tout nèg ou konnen yo konn site nan gwoup ebyen tout prezan jodia. Jodi dimanch lan 21 jwen 2020 an nan Gran Ravin ebyen se yon lapè nou kapab di ke popilasyon an akeyi avèk yon kontantman de jwa ebyen pèp la ap mete tout nèg sa yo nan mitan ebyen y ap aklame Jenèf mande lapè Jenèf an fanmi ebyen antretan ebyen komisarya Gravin aktyèlman la deja fèmen pòt li men talè ane te pase li te ouvri ebyen se. Ebyen je 9 la ki prezan ki prezan aktyèlman la se yon foul moun se yon foul moun nou poko ka moutre yo paske nou poko gen otorizasyon pou n filme ebyen se yon foul moun se yon foul moun k ap moute yon foul lòt moun ap kouri vin akeyi yo ebyen ebyen jan n ap tande la foul la k ap aklame.

Ebyen yap pran Non nap pese yo monchè Nap pese Ebyen yap ba nou chale pou kamera yo Nap pese tou Nap pese Yap mande pa filme Ebyen nou menm Se yon foul imans Se yon foul imans

Jé 9 an. Ti Youri ou ansanm avè nou la? Ti Youri ou nan tou antanke jèn? Mwen santi w la menm. Mwen menm mwen Ander Gravin map di map salye tout inisyatè yo pa egzanp map salye yon gwo bout jounalis avèk tout jounalis yo ki se Fano Fano son frè son kamarad ki kòmanse batay la e map salye Charles Louis Jean Di Badio map salye Doktè Peterson Suris map salye tout moun tout patenè yo 450 band Soul Rasta tout moun ki met tèt ansanm tout nèg Gravin. Nèg ti bwa, nèg vilaj, jodi a fò n di sa, s on sinyal nou voye bay Leta. Pase pou ki sa? Geto a p ap kraze, zòn nan p ap peri, twazyèm sikonskripsyon se pou nou. Se batay sa m t ap mennen, se sa m te toujou ap di, ni majistra, ni prezidan, ni mesye CNDDR yo. Batela imajine yon nèg ki nan geto ki gen zam nan men l lan, e pa li k pwoblèm nan, se moun ki bay li. E sa k fè jodi a s on tèt ansanm, san ipokrizi. Talè lòske nou rele Tilapli, nou di Tilapli men nou bo Maranata, l di m a. Li fè rèv anpi ti lapli nou vini a san ipokrizi. Sa ke m di Exekiel, Phanor, Babekyou, tout nèg yo pote kole pou n fè yon sèl pase li lè li tan pou n bat bwavo pou lajenès. Li lè li tan fòk gen yon revolisyon k pou fèt. E sa k fè Ti Youri mete tout san l nan batay la. M pa gen foli majistra. M pa gen foli depite. Sèlman m ap batay. M se ela a wi m fèt nan senkyèm avni Bòlòs. E sa k fè m ap batay. Tanpri nèg ki te toujou gen pwoblèm avè m paske m ap defann. E sa k fè n ap goumen pou yon lapè. M te di Exekiel, sou san ipokrizi antanke nèg senkyèm avni. Nap fon sèl rantre gran ravin poun moutre nèg yo nou pap fè batay ipokrizi son lapè total kapital tèt ansanm pou lise gran ravin nan men la lise jak roumen jounen jodya gad nan ki eta e timoun ki pral nan egzamen nevyèm yo e timoun ki pral nan egzamen filo yo Ti youri pou nou trè brèf nou wè prezans tout je nèf la la tout je nèf se kisa sa sa sinifi pou ou. Bon sa sinifi pou nou pase je nèf la pa pa bliye nèg ki nan geto ki gen zam nan men lan li pran li pran konsyans ak zam nan men lan zam nan se detwil detwil pa konstwi Esak fè nap mande tout lòt nèg ki gen zam nan men yo rejwenn nèg Jenèf yo. Mwen m pranl e m asurel de l poukisa? Fòk gon revolisyon k pou fèt anndan geto yo. Jodi a nèg ki gen zam nan men anndan geto a genyen ladan ki fè bakaloreya, genyen ladan nan inivèsite, se akoz yo pa gen anplwa esak fè nap voye sinyal sa bay leta a. Non sèlman nèg twazyèm sikonskripsyon yo, nan sèlman nèg Raboto, Site Solèy, kèlkeswa kote a, ann bat pou n met tèt ansanm pou n chanje Ayiti. Ayiti dwe chanje. Exactly nap bat bwavo pou la jenes ki pran inisyativ la sa fre map salye yon gwo potorik gason ki se la familia la familia son gwo potorik gason e nap salye tout ekip la net tout staff kap goumen yo net ti youri nou mete tet ansanm pou la pè a fet san ipokrizi. Ti youri non ap site kom moun ki ta ki ta sibi nan katel enterimè a esk konfime pou nou wi ou non ou pral ou pral fè pati de katel enterimè enterimè potoprens lan. Gen nèg ki di jenèf la ap kore ti youri, sektè jèn ap kore ti youri pou l vin majistra Pòtoprens. E pa sa k lesansyèl. Fò m di trè klè, m ap konfime pou laprès, nèg k ap fè tole se pou yo te vin kraze lapè a. Pou vin te kraze, pou yo te di a, ti youri ap bat pou l batay pou l vin majistra Pòtoprens. Li pap fè anyen pou twazyèm sikonseye. Sa k fè nou pa al dèyè katèl ni majistra ni pòs pou n grangou, pou n dèyè manje non. N al dèyè pou zòn nou chanje, depi zòn nou chanje, anplwa ap ka rantre ladan. Sa k fè, nou tou voye sinyal sa a bay prezidan Jovenel Moïse. Nou tou voye sinyal sa a bay Jouthe. Nou voye l tou bay minis Odin Fils Bernadel. An n met tèt ansanm pou anplwa pou nèg Gran Ravin, nèg Ti Bwa, nèg Vilaj, nèg Dezyèm, nèg Senkyèm, pou yo ka travay, pou kondisyon, pou pwojè ka rantre nan zòn nan. E sa k fè, nou di mèsi pou tout moun ki met tèt ansanm. E mèsi spesyal pou laprès. Spesyalman jounalis pa nou. Mèsi anpil laprès. Dakò. Ok dakò.
Ebyen finalman nou kapab di w ke nou menm nou pa kapab rantre nan aktyèlman la men nou garanti w ke nou pral fè yon entèvyou an dirèk ansanm avèk Babekyou paske Babekyou li menm nou konnen ki pa janm pè pale ansanm avèk laprès ebyen nou prezan nou toujou prezan nan Gran Ravin ebyen moman opòten n ap tounen pou n kapab ba ou plis enfòmasyon. N ap raple w ke aktyèlman la tout Jenèf la avèk Ti Lapli an fanmi y ap. 1 fanmi ap fèl aktyèlman la nan ravin nan yo youn pa pè lòt ebyen tout je 9 la ansanm la nap pran yon poz nap tounen toutalè ansanm avèk chèf.